Nap mande pou ratrapaj, men ratrapaj! Ou menm elèv nevyèm, elèv ns 4 kap panse a egzamen w, m vin prezante w Sublime Succès. Sublime Succès gen 8 an depi lap bay bon rezilta nan zafè egzamen leta. Ou menm ki fè SMP, svp, ses, nou travay anliy de 7 è PM jiska 10 è PM. Donk ki jan ke nou ap gade nan ekran, mwen prensipalman nan dezyèm pati tèkst modèl fizik SES 2024 la. Donk anpil elèv mande mwen l nan kòmantè, mwen fè tout sa k depan de mwen pou m vini avè l jodi a pou nou. Donk, kisa yo di w ladan l? Yo di w trete len dè de pwoblèm swivan. 30 pwen. Lè w rive nan egzamen nan pati sa a, w ap jwenn 2 egzèsis. Donk y ap mande w pou w fè youn. W ap gade tou 2 byen, epi w ap fè sa w ka fè a. Konsa tou si w wè w pa ka fin fè tou 2, w ap gade sa ki ou ka reponn plis kesyon an pou w fè. Pwoblèm 1, pitit a, 1 jeneratè de kouran altènatif debite 1 kouran de valè enstantane I egal a 5 radikal de sin san pite.

Jan ke nou ap gade a, donk n ap tou fè done a. Kisa yo di w? Yo di w 1 jeneratè de kouran altènatif debit 1 kouran de valè enstantane, sètadi yo ba w entansite enstantane a ki se I egal a 5 rad egal a 5 radikal de 2 sin 100 pi t. Ebyen sa se I de t, entansite enstantane a egal a 5 radikal de 2 sin 100 pi t. Yo di w, sikui sa a, li gen ladan l yon rezistans. Ebyen, rezistans lan egal a 50 ohms, sètadi R egal a 50 ohms. Yo mande w nan petit a pou kalkile peryòd, ki se T. Dakò? Yo mande w pou kalkile peryòd, ebyen T an kesyon. E answit, yo mande w pou kalkile entansite efikas. Donk, w ap kalkile entansite efikas, ki se I efikas. Nan B a, yo di w detèmine lenèji disipe, ki se WD, ki vle di lenèji disipe, de se kondiktè pandan 10 minit. Sètadi tan egal a 10 minit, 15 segond. Donk ou konnen fòk ou konvèti sa ki an minit lan an segond. Sètadi 10 minit lan w ap konvèti l an segond. Epi w ap plis li avèk 15 segond lan pou w ka jwenn tan an segond. Petit B, Yo di w, rezistans ke yo te gen nan premye pati a, yo retire l nan sikui a, men yo ajoute yon kondansatè ladan l. Ebyen, lòske yo te nan premye pati a, yo te gen yon rezistans, donk sètadi etankou yo te lan premye ka kouran altènatif, sikui a te gen sèlman yon rezistans, li pa t gen endiktans, li pa t gen kapasite. Dakò?

de la tansyon, di kouran oubon di sikui. Ebyen nan peti si a, sa yo mande ou kalkile, yo mande ou, nan peti de a, yo mande ou kalkile lekspresyon matematik. Se ta di yo mande ou U de T. U de T l ap egal a U max sin omega T mwens fi mwens ang de defasaj la, Paske tansyon an o bòn de kondansatè la tansyon è toujou an reta de faz pa rapò a lentansite. Donk touswit nap pase nan koreksyon. Donk touswit nou fè chema e yo te di nou gen yon jeneratè. ki te gen yon kondiktè ohmik ki gen yon rezistans ki egal a 50 ohms, ebyen nou fè chema nou ajoute rezistans lan. Dakò? Nou ajoute rezistans lan ki egal a 50 ohms. Premye kesyon ke yo te mande n yo te di nou kèl son la peryòd e lentansite efikas. N ap reponn kesyon sou peryòd la avan. Men tout elèv ki swiv paj mwen an oubyen tout elèv k ap travay konnen gon relasyon ki egziste ant pilsasyon ki se W a epi peryòd epi frekans. Si se pilsasyon yo te mande w kalkile, ou t ap di W egal a 2 pi pa frekans. Donk, gon relasyon ki egziste antre peryòd epi tan ki se tan egal a 1 su F osinon F egal a 1 su tan. Sètadi lenvès de la peryòd sapèl frekans. Donk kòm etan done se tan yo mande nou kalkile la, ebyen nou gen W depi nan pwoblèm lan ki se pulsasyon an, ebyen ki sa nou fè? Nou poze fòmil prensipal la la ki se pulsasyon egal a dp divize pa tan ki se peryòd la. Kòm etan done peryòd la nou bezwen l se li nou bezwen, donk nou tire l nan fòmil lan, li vin ban nou T egal a dpi

W a ki se omega ki se pulsasyon an. Pulsasyon an te egal a 100 pi. Kounye a nou pran 2 pi divize pa 100. Lòske nou senplifye pa pi, ebyen 2 divize pa 100, tan egal a 0,02 segond. Nou ankadre l. Sa yo bagay jwèt yo ye. Bagay fasil yo ye. Tout elèv kab swiv ansanm avèk nou. Petit a, kote yo te mande w l'intensité efficace du courant. Ebyen, pou kalkile intensité efficace du courant, fòk ou raple w de relasyon sa ki di I max egal a I efficace radikal de 2. I max egal a I efficace radikal de 2. Ebyen, ki sa nou fè? Nou tire I efficace la kòm se li yo mande nou, ebyen li ban nou I max la divize pa radikal de 2. Kounye a la nou retounen nan. fonksyon yo te ban nou an, nan ekspresyon yo te ban nou an, nou di I efikas egal a I max. Konbyen I max te egal nan ekspresyon yo te ban nou an? Se te 5 radikal de 2. Ebyen nou di I efikas egal a 5 radikal de 2 divize pa radikal de 2, menm jan fòmil lan te di nou an. Ebyen lòske nou pran 5 radikal de 2, nou divize l pa radikal de 2, nou senplifye pa radikal de 2, ap reste 5. Ebyen I efikas egal a 5 anpè. Nou ankadre l paske yo te mande nou kalkile l. Donk, lan peti b a, yo te di nou detèmine lenèji disipe dan se kondiktè pandan 10 minit 15 segond. Donk, yo te mande nou enèji, nou di, detèminon lenèji. Enèji egal a rezistans miltipliye pa entansite o kare miltipliye pa tan. Enèji egal a. Rezistans miltipliye pa entansite o kare miltipliye pa tan. Enèji disipe egal a RI kare T. Sa se fòmil enèji disipe a. Donk nou retounen nan done nou, n al gade kòman. Tan te ye. Donk nou te gen tan an minit epi kenz segond. Nou te gen di minit kenz segond. Premye sa nou fè, nou konvèti di minit lan an segond. Nou di si in minit egal a swasant segond e pou di minit, ebyen di minit egal a sis san segond. Lòske nou fin jwenn sis san segond, nou plis li avèk kenz segond ke yo te ban nou an, ebyen li vin ban nou total de sis san kenz segond. Konnya kisa nou fè nou retounen dan lenèji. Enèji te egal a RI kare T. Konnya la nou gen rezistans ki te 50 ohms, nou gen entansite ki se 5 anpè, nou gen tan ki egal a 615 segond. Ebyen nou ranplase yo pa valè yo. Nou di R se 50, entansite se 5, 5 o kare banm 25, sètadi 50 pa 25, miltipliye pa tan, tan egal a 615 segond. Lòske nou fin fè tout kalkil sa yo, nou jwenn yon enèji ki egal a 768 mil 750 joul. Ebyen nou ankadre enèji a. La premyè pati egzèsis la fini. Touswit nou rantre nan dezyèm pati egzèsis la kote yo te di w konsa yo anlve.

Konnya la eske n gen omega wi nou gen omega omega te egal a 100 pi depi nan ekspresyon an ebyen lòske w pran 100 ou miltipliye l pa pi ki se 3 pwen 14 ebyen l ap ba w 314 sètadi omega li menm li egal a 314 ebyen ki fòmil nou te poze nou di x se Egal a 1 sou C omega. Donk, touswit, n ap ranplase yo pa valè yo. Nou di xc egal a 1 divize pa C ki te egal a 50 pa 10 ekspozan mwens 6, miltipliye pa omega ki se 314. Donk, lòske nou fin fè sa, lòske nou fè 50 miltipliye pa 314, li ban m yon total de 15700. Dakò? Pwisans mwens 6 la te anba li negatif, lòske li moute al jwenn 1 an, l ap pozitif, sètadi nou vin gen 1 pa 10 ekspozan 6. Ebyen, touswit li pral ban m yon milyon divize pa 15700. Donk sa, li vrèman enpòtan pou w kapab metrize. Ebyen, imedyatman nou fin fè kalkil sa yo, nou n ap jwenn xc egal a 63,69.

Orijin yo te pran ki se entansite a ki an avans de faz la, enben kounye a la tansyon an li menm w ap kalkile l l ap egal a Udt ap egal a Umax sin omega t mwens Fi sètadi mwens Pi su D sètadi gon ang 90 degre. Kòm yo pa mande nou pou nou trase dyagram lan, donk si yo te mande nou trase dyagram lan nou t ap trase l men yo pa mande nou pou nou trase l donk ki pa pwoblèm.

U efikas, mwen pote U efikas nan U max, U max te egal a U efikas radikal de 2, ebyen tou swit ki sa m fè? Ebyen m di U max egal a 318,45 radikal de 2, ebyen m pote l dan la fòmil oubyen dan lekspresyon de la tansyon, ebyen U de T egal a 318,45 radikal de. Sin, san pi, te, mwens, pi, si, de, pi, si, de, lòske nan twazyèm ka kouran altènatif gon ang 90 degre ki fòme, oubyen, e, ou kapab di pi, si, de, radyan. Donk, tout teyori sa yo sou chanèl la deja. Donk, se enpòtan, yo te mande li ou ankadre l. Donk, menm jan si w te vle awondi e 63 vigil 69 la, lè w te fin kalkile xc a, ou t ap di. 63 vigil 69 sansibleman egal a 64. Donk ki pa pwoblèm, se la nou rete. Donk ou menm ki vle fè pati de gwoup WhatsApp yo, kontakte m sou 38 14 46 22. Ou menm ki vle patisipe nan seminè k ap kòmanse 29 jiyè pou rive 7 out la, kontakte m. Donk vin met bagay nan tèt ou, vin aprann. On line lè nou ekrim mezanmi nou gentan bay tout enfòmasyon yo deja se on line ke nou ap travay dakò se an ligne ke nap travay avèk elèv nan tout 10 depateman peyi a donk wap swiv mwen depi lontan ou pa janm abòne ou pa janm kòmante ou pa janm pataje ou pa janm fè efò pou rantre nan gwoup de travay yo ou pa janm fè efò pou patisipe nan seminè a donk sa ki enpòtan tout sa ki bon m pote pou nou. Sof nou travay plis nan gwoup yo paske nou travay chak jou e answit ou tande deja nou pral gen seminè pou elèv nan tout 10 depatman peyi a. Ou vle avèk nou nap tann ou, ou pa vle tou pa fatige w se yon plezi pou m te ansanm avèk nou.
Kominike, kominike, kominike! Tout elèv ns 4 rasanble! Ou bezwen reyisi nan egzamen bakaloreya ane sa a? Ou bezwen yon gwoup de ratrapaj ki pou voye w ale konpoze tèt glase? Sispann chèche jodi a menm!
Bienvenue à Sublime Succès, le groupe de rattrapage dédié à votre réussite. Nou ap òganize yon seminè oryantasyon eksepsyonèl an liy sou WhatsApp pou ede w reyalize objektif akademik ou yo. Elèv ns 4 mwen yo, tande sa byen! Seminè ap fèt 29 jiyè rive 8 out. Sublime Succès ap travay plis nan aswè avan w al konpoze nan maten. Nou te konn fè l, nou fè l e n ap toujou fè l.
Jan ou sot tande l la, Sublime ap fè siksè depi 8 lane. Yo eseye bare nou.